Se jan nou di a Wendy, Ayiti se sèl peyi k ap fè edikasyon l nan yon lang kote majorite moun pa pale vre. E menm moun ki al lekòl yo, gen plis pase 50 pousan nan yo, se sèl yo just pran kou fransè a oudimwen si yo pran mati an fransè, just konpoze yo ka konpoze la n sèlman. Men tankou yo pa ka vrèman ka eksplike yon lòt moun li an franse. Salut tout moun, je konnen se toujou yon plezi pou nou sou panel sa, dèyè kamera sa yo, nan mikro sa, sou chanel sa ki se Alaso pou nou kapab pote yon bagay pou jodi a se mèkredi, lè mèkredi nou yon ti jan sosyal, konsa map diw la, yo wè nou sa kap fèt menn. Poze menn, sa gen la?
Poze men.
Jodi mèkredi men. Mitan semèn. Yes sir.
Bon milieu de la semaine. Bon milieu de la semaine. Pou kile pale fransè men.
Monchè pandan ou vini sou bay fransè sa se prensipal sa nou pral pale jounen jodi a. E nou konnen chak mèkredi nou toujou resevwa yon mesaj de kèk fanatik men nou gen yon fanatik nou ta fè echanj avèl ki se Francisca. E li te fè nou wè yon, li te fè nou pa de yon yon sijè kanmenm. Francisca, Yeah. ala sou sa yo sou track sa. Yeah. Ke,
ke m twouve ki vrèman ase enteresan, li te, li te di nou, e sa nou panse si ke edikasyon Ayiti a, majorite kou yo te fèt an kreyòl. edikasyon an pou l te fèt an kreyòl. Majorite kou yo, tankou lè w pran matematik, syans sosyal, pou n site sa yo, byoloji, mèks. Men t ap toujou gen kou franse a, t ap toujou gen kou franse a menm jan gen kou espanyòl la, menm jan gen kou kreyòl la, menm jan gen kou. Laten.
Wi, sa bon, pou moun ki te lekòl kote yo te fè laten yo. Men lòt matyè ki pa gen rapò ak lang pou yo te fè yo an kreyòl.
Yo m te pran yon klas laten menn.

Yeah ba bay kou fransè a man uh pou pou bay kreyòl la kisa ou panse li tap bon man paske gen lekòl ayiti man ki Ki entèdi moun pale kreyòl menm yo pa fè kreyòl menm. ki pa fè kou kreyòl non.
Wi e sou jèn yo ap pale kreyòl sou lakwa menm gen lekòl kap sanksyone yo. kap sanksyone wi frèm yeah man paske se e fransè e fransè paske yeah man kotem te lekòl menm mte lekòl nan segi yo man sa vle di E fransè menn. Nou te gen kou kreyòl, men e fransè. Tout kote menn.
Sa vle di, frè a jwenn wap pale kreyòl san. Nan lakou a frèm. Pi fò frè yo tou menn, nan pwomosyon pam nan, pi fò frè yo, e kanadyen yo te. Sa vle di, ou pa ka pale kreyòl avè yo. Pou n antre nan kesyon, pou pote kèk eleman de pwomosyon yo, mwen mpanse ke li tap mi. E gen yon epòk, yo te anonse ke yo pral fè kou Kou Majoli kou an kreyòl e kou an kreyòl e men sa li menm li pa t m panse se sou minis Gabriel Bien-Aimé yon bagay konsa e ba wi jan jan minis Bien-Aimé. Paske lè lè lè w ap gade men menm lè moun ap di ke Ayiti e 2 lang ofisyèl li genyen e manti frè m se manti e kreyòl nou pale men se kreyòl fransè a men pou moun nan fè fè yon ti efò Pou l pale franse a, fò l al lekòl wi frè m. Ye, fò l al lekòl.
Epi, lè w al lekòl la, se pa ou rive nan sètifika ou bay vag non men.
Pase, jan nou di avwen yo, Ayiti se sèl peyi k ap fè edikasyon l nan yon lang kote majorite moun pa pale vre. E menm moun ki al lekòl yo, gen plis pase 50 pousan nan yo, se sèl yo just pran kou fransè ou di mwen si yo pran mati an fransè, just konpoze yo ka konpoze la sèlman. Men Yeah. tankou yo pa ka vrèman ka eksplike yon lòt moun li an fransè. An sa yo t aprann la. Se ap fèt tou, well, l, pifò klas Ayiti men leson yo se bay, se memorize w ap memorize yo men. Egzakteman.
Si n vini sou menm dosye sa, ann pran yon kou tankou es, e, syans sosyal. Syans sosyal, majorite bagay ke nou kap pase se bagay ki pase deja, si, se dè zistwa ke yo menm yo rakonte w. Yeah.
Men,
Ou menm ki te timoun, ki leve an pwovens, ann di l konsa, ke granmoun konn ap rakonte w dè zistwa bagay sa yo, ou wè ke ou memorize istwa yo, ou ka al rakonte yon lòt moun istwa. Paske yo eksprime li an kreyòl, ou wè ou memorize men. Jan w di an franse a zanmi, lè w fin di an franse a, se memorize pou memorize l. E w ap rann kont, gon seri de leson, se lè w fin granmoun, lè w fin konprann yo, ou te konn ap resite yo. Kawona, Bofini, Prizon, men Ou pa m konprann bay la men. Se lè w fin gran moun ou di oh e sa l te vle di. Yeah men e konsa ye men. E gen anpil moun ki toujou pran leson sa yo di Caonabo fini an prizon. Gen moun ki ap di w fini an prizon. Fini an prizon. Si se kreyòl li te ye, l ap di Caonabo yo te met Caonabo nan prizon. Yeah kreyòl la ou t ap pi byen konprann bagay la. Yeah. Men m panse ke li t ap bon. Yo ou konn kote bagay la di ankò men. Se lè timoun sa nan yon lekòl eseyèl fransè Epi, lè yo rive lakay, paran pa ka ede yo a devwa paske devwa se an franse. Egzakteman.
Mizè wi menn.
Bon, sa vle di ou pou yon edikasyon ki te fèt avèk lang kreyòl la? Paske tout lòt peyi yo reyini, yo pa nan bay de lang sa menn. Jamè monchè, ki bay de lang sa? Ou bezwen aprann yon lòt lang, ou al nan enstiti ki. Ou al nan enstiti epi ou fokis, ou jis fokis ladann. Ou fè sa. An Frans yo fè, ou fè tout kou yo an. an fransè. Men nou menm, majorite kou nou yo san fransè e sèl kreyòl la nou gen kreyòl. Men e pa sèl sa ankò men yo, nou gen espanyòl, nou gen anglè, nou gen laten. Non, tankou sa yo, tankou yon nèg. Non, klas sa yo bon, men sèlman klas sa yo, m pa gen pwoblèm avè yo, men yo pa ka bay li yon nivo de setyèm a filo. M panse fòl ta fòl ta rete nan baz tankou nan nevyèm. Nan nevyèm?
Wi. A di depi w fin fè nevyèm ou pa ta sipoze nan bay wap aprann ang. Epi majorite timoun yo menm lè yo fè bay sa yo zanvi just pou yo konpoze ankò. Yo pa pale espanyòl la, yo pa pale anglè a. Jis pou yo konpoze, kareman.
Sa vle di ou fin aprann bagay la e pou konpoze men. Kou fin konpoze ou bliye tout sa w t aprann wi menn. Ou bliyel, tankou lòt jou m ap gade yon pòs men, yon nèg ki poste yon bagay kote yon nèg k ap reflechi men gen yon tòj sou tèt li, misye ap di konsa ke l ap reflechi li apèn sot gradye gentan bliye tout sa li sot aprann yo.
Yeah, li verite menn. Sa vle di, kreyòl la menn, kreyòl la t ap benefisye anpil wi menn, tankou, paske lè timoun nan ap aprann fransè konsa menn, tout bagay an fransè menn, lè paran pa ka ede l menn, paske paran pa ka pale fransè menn, se yon lòt kòb paran an depanse kounya menn, pou l ap peye pou timoun nan, pou timoun nan pran leson. Atèl pwen, atèl pwen yon Gen yon seri de kou yo fè yo, kou yo, liv yo an franse, pou pwofesè eksplike, se an kreyòl li fin eksplike. Li an, kareman menn. Sa vle di, lè, li f, fran, tankou istwa yo menn, an franse wi. Lè nèg la ap esplike yon bon istwa. Se kreyòl la pou l ba ou. Kreyòl la menn. Pou jwenn bon mo yo, pou l antre nan, pou antre nan nanm ou, l oblije vin an kreyòl. Matematik yo, fizik yo, yo an franse men pou pwofesè li menm li oblije vini an kreyòl. Paske lè w ap li pwoblèm nan menn, nan liv matematik la, San fransè wè. San fransè men pou vin avèl se mi fò fò fò vin fò tradil. Tèk ou mèm gen anyèl.
Depans anyèl sa wè. San fransè men. Epi le pwofè sa wè esplike lè. Kreyòl men. Yo bèjè vin avèl an kreyòl. Pase ou pa konpwen vreman. Mwen se ba la son baryèl vre a ba. Ou baryèl. E bay sa lè trèl wè. Mèm nan mèm nan nèk ka fè lwa yo. Wè kote bay kreyòl la bay pwoblèm ankò. Se nèk ka fè lwa yo. Lè pa egzanp goun lwa. ki fèt an franse, bagay sa yo, avoka a li menm li vle tradui l nan sans k ap pi bon pou li a. Ye, karèman.
Sa vle di pou pou l ka pi byen konprann sa k ap pase a. Egzakteman. Enben, si n ta pran yon nan bagay k ap pase nan peyi a la, men yon pe moun di Jovenel pral la an 2022, yon lòt di 2021, sa peyi la On tèks de lwa ki ekri an franse ki gon ti pwoblèm ladan konsa. Toule nèg yo ap prale nan bò pa yo. Pa yo, sa vle di chak ap bay tradiksyon pa yo. Basis nan kreyòl li te piye wi.
Yo te di konsa, tèl lèt, tèl lèt, tèl bagay. E sa k bon nan kreyòl la menm?
Kreyòl la, jan w tande l la, jan w lage l la, epi tout moun konprann li. Konsa l ekri.
Konsa l ekri. Monsè. Jan m di la, alaso pou on edikasyon an kreyòl wi. M al jete kou yo. Men vini m di w men, franse a gen avantaj li. Li gen avantaj li pase l ap pèmèt ou Paske kreyòl nou an pa tèlman rive lwen. M dakò. Sa vle di fransè a, tankou si w gade yon fim la menn, pi fò tradiksyon yo gendwa se an fransè. Se an fransè. Se a fasil w ap jwenn tradiksyon yo an kreyòl. Men m dakò jiska mentnan wi nou. Ou konprann? M dakò jiska mentnan men tankou Men majorite nan nou pa pale l menn. Non monchè, majori nou tout prèske pa pale l. Epi ou konn sa k pi lèd? nan fransè a, moun ki pale l la santi yo nan yon lòt nivo. Yo panse yo siperyè, Yo panse yo siperyè, lè y ap pale l, e bwòdè y ap fè. Èske w konn an Ayiti man, yon moun depi l jis ka pale fransè, anpil moun panse se fò l fò. Yeah, kareman man. Yo jis panse l fò nan tout bagay, il suffit ke jis li ka pale fransè. Yeah. Just imagine ou si moun sa man yon, li pa janm al lekòl menm men li te an Frans. A di malgre li pa t janm lekòl la men kòm se an Frans li te viv li konn pale fransè, a di l fò. Li fò, yeah.
Problem wi menn. Monchè bagay serye menn. Edikasyon an, edikasyon ta bon menn. Tanpou se pa sèl kreyòl nan. Edikasyon nou an. Li wi li mande re re. Fò ta bay li menm wi menn. Yo nan pwoblèm edikasyon nou gen menn se ke nou kopye twòp de Kanada e de Lafrans. Pase majorite, e pa sèl nan edikasyon, Ayiti menm kopye de 2 peyi sa yo. Se Kanada e pi Lafrans wap wè e bon nou gen menm deviz avè Lafrans, libète, egalite, fratènite. E pi Nou nou fè nou gen menm bay rejim politik. Se nou kopye twòp men nou pa ka.
Menm istwa nou genyen an se pa yon bon istwa. Ou konn sa mwen vle di w? Sa mwen vle di w la e se fransè ki ekri l pou nou bagay sa yo. Se yon pakèt radòt menn. Mon chè bagay la malad wi menn. Men pou n fini avè dosye Amendi sa, sa w panse? Ou pou yon edikasyon an kreyòl an Ayiti ou pa? An kreyòl menn.
M kwè pou tankou m pa gen pwoblèm moun yo toujou tankou yo toujou ap aprann fransè a non. Men si majorite a, wè jan majorite a la e fransè, si majorite a te ka kreyòl, m kwè l t ap bon menn.
Li t ap ede anpil moun menn epi l t ap ede anpil paran tou. Ye, ye, m panse sa menn, m panse sa. Pase jan.
M pral di w yon lòt bagay tou menn yo. Èske w konnen menn, Lè pa egzanp, y ap fè yon kou, kote pwofesè a l ap ekspoze, l ap bay sa yo, epi pwofesè a ta di konsa ke se fransè pou pale sèlman. Ou pa panse gen lòt timoun ki ta vle reyaji avèk pwofesè a, men dèske l panse se an fransè, non sèlman li ka gen de pwoblèm, premyèman, li ka pè pale paske si l fè fot, li konnen ke. Tout klas la pral griyen zo dan yo. Epi dezyèm lakin li ka gen, li ka pa ka pale menm. Men ou panse se an kreyòl l ap fèt. Elèv sa a, Li ka pa kite pwofesè di yon mo tèlman l pale. Se afè wap wè pifò elèv menn renmen kou kreyòl. Yo yeah yeah.
Paske kreyòl la pat la frèm e kreyòl pou pale son. Kreyòl la bay banm mwen menm tou m pou yon edikasyon. Kreyòl wi menn.
Yo kreyòl la. Menm si ap toujou gen kou fransè a. Kreyòl la e pa nou l ye menn. Paske tout kote n pase menm lè nèg la Pale fransè se vre men kreyòl la se pa nou. Paske lè w gade men, si yon moun ou ba al lekòl, ou pa pale fransè a non apa. Bon zanmi wal lekòl ou paka pale l. Ou paka pale l kare, e ba eseye men. Sa vle di kreyòl la e pa nou li ye men si n te ka fon fason pou n pouse kreyòl la toujou ou konn sa m vle di w la? Li tap pi bon pou nou men.

Son chèlbè li ye. Ye.
Menm moun ki pale la, li just panse li. Li nan yon nivo ke moun ki pa pale la pa ye. Epi li pa ta sipoze konsa menm. Li pa ta sipoze konsa.
Se sa fè nou menm nan Anaso, fò nou chanje sistèm edikasyon an menm. Wi, sa pral mande yon, nou pa di son bagay k ap fèt men kanmenm, nou pa di son bagay k ap fèt di jou o landemen men kanmenm son pwojè. Son pwojè pou nou kòmanse gade kijan yo ka fè sa. Pase liv yo tou yo sa sipoze pral reekri an kreyòl tou. Yo va kòmanse ekri an kreyòl, epi yon lòt bagay pou fèt menn. Men, fò ou toujou kenbe kou fransè avè espanyòl. Ye, ye, kou fransè, anglè, espanyòl, depi se lang yo, ou ka toujou kenbe. Matematik, biyoloji, bay sa yo dwe, yo dwe fèt an kreyòl. Li ta pi bon menn, ka yon menn. Ti moun ta pi kenbe ou tou menn. Imajin nou menn wap etidye istwa la an kreyòl menn. An kreyòl, avè di, Menm ou menm ou ka li ou ka li istwa reunion epi ou ou just di waw tankou son tankou son film ou sot gade. Kareman men.
Mwen gade profesè ap ekri pou li bay François zanmi. Etid ou oblije al etidye li. Etidye men. Ou etidye tipikman sa profesè sot ekri a. Kareman sa menm vèb français menm vèb yo konsa pou al bali. Sa bagay ou met bagay nan prop Pawòl paw non menn. Sa vle di, pwofesè a di je ve a la mezon e je ve a la mezon ou bay pwofesè a. Exactement. Epi youn nan bagay ankò, tankou ou si n ap pran nan bay, tankou lè ou bò fè twopik yo, yo di w tèl sijè, tèl bagay, ou pran timoun nan plis alèz nan kreyòl la menn pou l pouse. Bon, ou ka di timoun nan an 15. Ye.
Ou ka di timoun nan 15 lin. Tèlman, tèlman jwenn bagay pou l ekri an kreyòl la. Kare, paske kreyòl li ye menn. Epi nan fransè a li menm l ap ekri gwo djaz pou l ka fè. Pou l ka konplèt tout bagay.
Exactement.
Ou te konn ti trik sa. Monchè, Fose a sou bagay n ap batay avè l depi. Wi, n ap batay avè l. E m panse li plis fè nou mal ke byen. Se vre ke l gen avantaj paske gen lòt peyi ou wè ke Jon Di a tou. Ye, li gen avantaj li paske gen lòt peyi ki pale l. Ki pale l epi lòt fim yo tou bay gen Jon Di fim, dokimantè, gen anpil bagay franse. Se an franse men. Si w pa pale franse ou gen dwa pa konprann sa k ap pase a. Se franse a ka ede. Men nan sistèm edikasyon pa nou an men, men li. Kreyòl la t ap mye men. Ban nou plis kreyòl ladan. Bay timoun yo plis alèz vre men. Yeah man sa fè anpil moun kounye a ap di Jovenel pa prale Jovenel ap rete man. Ebyen se e gen kontradiksyon sou yon tèks de lwa. Yon kontradiksyon sou yon tèks de lwa ki bagay man. Si te ekri an kreyòl yo tap di konsa ke depi w al nan eleksyon manda w kòmanse imedyatman eleksyon kòmanse fè tèl lè tèl lè. Se jete w. Mezanmi kounye a se anpil bagay. Men kounye a chak nèg ap pra ap mete tradiksyon nan fason pa yo. Nan fason pa yo. E konsa wi man. Pwoblèm wi man. Ou menm k ap gade video a man di nou di nou kisa w panse man. Eske Eske si nou te plis fokis sou kreyòl la nan sistèm edikasyon nou an, eske bagay yo t ap mye menn? Eske t ap gen plis amelyorasyon nan edikasyon menn? Paske lè yon nèg al lekòl menn, pou aprann bagay la se yonn wi menn, pou batay avè lang nan ankò menn, se yon lòt
wi menn. Se kòmsi. Kian Kian Gracia te di lon comment wap panse an kre wap ekri an français men se an kreyòl wap panse konsa wi. Wap wap wap se bay do lay te di wi man. Wap ekri an français men se an kreyòl yap yon bay konsa. Yeah man. Nan alanvè a wi.
Li nan alanvè a man. Wap ekri an français men se an kreyòl wap panse. Pwoblèm wi man. E pa rans non man. Imajine wap panse la man. Ou ou ou ou ou konn sa pou ekri a wi. Se ekri l an franse a. Men e tradui l an franse a. E pwoblèm nan e la. Sa li bay, li bay pwoblèm. Bon kanmenm gen de nivo ou vin rive tankou sou odela de twazyèm segond sa a li menm pwoblèm sa a li pap li pap menm jan pou avè yon timoun ki nan sètifika bagay sa yo. Mwen panse jan w di a Wenyo e Yo l ta pi de nou. Pou mwen menm depi nan bon pou mwen menm depi nan nevyèm yo ta sipoze koupe lòt lang yo. Español avan anglè a. Depi nan nevyèm. Epi kontinye avè kreyòl sèlman. Avè rès kreyòl ou fransè a sa la tou. Tankou mwen, m ta renmen pou yo toujou bay opsyon tankou pou pran nan. Bon, li te konsa yon lè. M kwè nan nevyèm, epòk kondè nevyèm menm, li te konsa yon lè. Kòmsi gen egzamen yo ba w Kreyòl ou pran l an kreyòl sou an fransè. M chonje sa. Non, tankou biyoloji.
Lòt lang yo, m pa ta renmen tankou pou yo elimine yo nèt. Fò ou ta toujou bon opsyon, tankou si ou vle pran anglè a, si ou vle pran espanyòl la. Te gen sa lontan wi, ou pran espanyòl oswa. Bon, se te nan de lang sa yo te ye. Men mete l obligasyon an, m kwè. Non, m pa li pa. Fòn Fò yo ta fon kanpe sou sa. Epi lè w gade kou pwofesè k ap fè anglè espanyòl pou yo, se kou sèlman bay pou al konpoze, e pa tankou pale l vin montre w pale l. Non monchè, si w vle pale l, e ou menm ki pral fè rechèch pa w pou w aprann. Enben sa m ap di w la, koupe l nan nevyèm. Koupe l nan nevyèm.
Kalite lòt matyè ki gen nan twazyèm bagay sa yo, pil matyè. Bon sitou avèk sistèm jan yo vin fè nouvo segondè, yo vin met ekonomi, yo vin met yon seri de bagay, lòt bagay, espò, yo vin met yon seri lòt matyè. M panse Anglè espanyòl yo ka rete depi nan nevyèm lan menn.
Yeah men, jan, jan, jan di a men, um, edikasyon nou an gan, gan pil efò pou nou fè men. Konn sa m vle di la, paske, um, gan pil bagay nou sipoze, nou sipoze travay nan yo, pou yon, pou nou, pou nou amelyore sistèm nan men, paske, apre sa men, nap, Nap toujou ret anba wi men. Nap toujou foule wi men. Tou lè ka men, di nou ki sa w panse men. Di nou lè w al lekòl Ayiti men èske w pi alèz lè pwofesè a kanpe devan w l ap pale kreyòl oubyen oubyen fransè a men. Ou konn sa m vle di w la epi di m ki fason kreyòl la te ka amelyore sistèm edikasyon epi fransè a ki jan fransè a you know di nou ki diferans lan. Ou konprann men. Epi w konnen sa w fè deja, si w fin kwaze avèk chanèl la se abòne avè l. Kòmante videyo e klike sou bouton jèm lan.
Mwen se klike sou bouton jèm lan. E just fon klik sou bouton jèm lan.
Epi men, yeah, uh, nap di mèsi men, ou te pran ton, ou te gade videyo a, um, epi nap pran nan lòt videyo men. Peace out.